Madam, map pase relew, nou pap janm rate randevou chak jedi sa a 3 zè pil nan aprè midi, nou soti lwen pou nou vin chache lavi miyò, nou pap kite lavi chache nou, timoun se lavi, timoun se lespwa, timoun se demen, an nou pwoteje yo pandan nap branche sou emisyon Jenès kont ladwòg chak jedi 3 zè laprè midi rive jiska 4 rè. Jenès kont ladwòg chak jedi avèk Iclesias Phanor, telefòn li 774 381

of monies from the former president so that's where the focus has been on that and this stems from. Flash!
Men yon bòn nouvèl pou frè ak sè nou yo AP Multi Services. Yo toujou di si diplòm se 100, eksperyans se 101, ebyen pwofesyonèl ki nan AP Multi Services yo gen tou 2, yo diplome epi yo gen plis ke 12 an eksperyans nan bay bon jan sèvis nan zafè imigrasyon. tankou citizenship, azil politik, ranpli tout dokiman pou fè fanmi yo rantre nan Etazini, tradiksyon tout dokiman, notè piblik la menm se tape nan sòs, sèvis constable, yo fèk ajoute yon lòt sèvis ki tou nèf ke tout moun ap mande ki se justice of the peace, sa vle di yo se ofisye eta sivil ki sètifye e rekonèt pa Commonwealth of Massachusetts pou fè maryaj nenpòt kote nan Massachusetts la, jis al pran lisans maryaj ou Epi rele yo pou selebre maryaj ou kote ki fè w plezi nan pak, obòd lamè, nan backyard lakay ou, sispann bay lòt kominote avantaj sou do nou. Ameriken an di scratch my back and I will scratch yours epi Multi Services chita nan nimewo 37 Belmont Street nan Brockton, telefòn 774.

Chak jedi, 3 zè, 4 zè, sou Radyo Planèt Konpa 89.3 FM, Jenès Kont Ladwòg. E nou sot tande spot la di ke nou menm ki pi sen marye. E nou kapab jwenn avèk Adius Pierre. Yes. Ankò, mèdam, mesye, bonjou, bonswa sou.

Pou leta demach a sou sèt nou remèsye w lenfatigab nou remèsye pastè kiki pou gwo gwo travay lap fè sitou mwa eritaj mwa me se yon mwa ki vrèman chaje pou nou menm nan kominote ayisyèn an nou remèsye doktè woudi lenfatigab doktè rikado Nou remèsye Adiyis, nou remèsye Pastè Milton, notre Reverend Pastè Milton, nou remèsye notre Direktè pdg Harold Marius, nou remèsye Berland, tout ekip kap fè travay la, nou vrèman fyè de yo paske se konviksyon nou ki pèmèt nou ap fonksyone paske pou evenman ki sot pase la se pa ti kras moun Franck Rizal kap mande kilè nap fè yon lòt evenman ankò. Bon se nèg ki pati wi mins. Voilà se sa e nap di merci a directeur Phanor e nap antre avek Adjis Pierre pou nou antre avek Pasteur Kiki ki deja la m konnen Pasteur Kiki li vreman okipe but lap ba nou ti tan kanmenm jodi a paske toujou gen news an Adjis Pierre bonjour bonsoir Allo Adjis
Li sou mute Li sou mute ahh Voilà Wi allo Yes
Nou salye w Ford, mèsi paske w ban nou yon chans pou nou pale a moun yo jodi an. Mèsi a Direktè Aaron ki mete nou an ond, se li ki pèmèt yo ap gade m la. Direktè mèsi. Mèsi Prezidan Fanon, mèsi a tout moun. Ansyen ak ekip bonswa, bonswa tout ekip jenès Pòt Lagong yo. Madan Etienne bonswa, Doktè Roody, Madam Danick, alò m pa vle bliye pèsonn, Doktè Ricardo, tout ekip la nèt, Pastè Milton bonswa, bonswa, bonswa.

Samdi dènye lè nou te gen pwogram nou an. E sa nou konnen ke a gras de yo menm, a koz de yo menm, prèske tout kote pandan 2 zè tan sa, tout kote te ka wè pwogram Jenès kont ladwòg la. Vwala se sa. E n ap antre avèk Pastè Kiki rapidman. E n ap di pa bliye pwogram sa a patwone pa Kiki Financial Services ki lan 1550 Blue Hill Avenue lan Matapen. E pou tout zafè papye, imigrasyon.

Nap di bonjou e bonswa a pastè Kiki, Jenès kont la dwòg. Pastè Kiki ou la? Bonjou bonswa Bonjou bonswa Frantz Nou kontan pou nou ansanm avèk ou menm Jodi a nou bay Bondye glwa ka ki ba nou lasante Le mouvant est l'etre ap bouje peze kounye a galri pou n ka wè nou tout sou yon sèl ekran M salye Mèt Phanor kap fè yon travay kolosal la de konsè avèk tout yon ekip ke l genyen k ap mache ansanm avèk li menm, se trè enpòtan. E nou genyen nòmalman ofisye a Dius Pierre ki toujou kanpe, alò m kwè ke se meyè enstriktè ke nou genyen pou jèn nou yo, paske se hands on training, se konsa ke ofisye a travay, make sure ke l pran jèn yo, l desann avèk li pou l montre yo egzakteman men lavi ki genyen, ou konprann, men lavi ki genyen Lòske w dèyè bawo a, lòske w pa gen libète w ankò, ou pèdi tout fun ke w kapab genyen, fun, family, food, ou pèdi tout nèt nèt ladan li e nòmalman m kwè ke se yon egzanp 2019 lòske m te gen chans patisipe nan pi gwo vwayaj, tande byen wi, pi gwo vwayaj ke n te kapab fè kote n t al aprann kòman lavi nan prizon an ye e sitou avèk yon seri de jèn nou te ale pou kapab ede yo pou yo pa jwenn yo menm la ankò. Alò mèsi nou bay Bondye glwa ki ba nou lasante e toujou kenbe nou malgre pandemi a fè ravaj men Bondye pran swen de nou menm e nap fè le meyè de nou menm pou n kapab nòmalman pwoteje tèt pa nou, pwoteje fanmi nou epi pwoteje kominote a paske fò n retounen avèk legacy of good ones an desanm ankò pou n al selebre. Se trè enpòtan e pou sa kapab fèt fò ke tout moun vaksinen. Yè m te patisipe nan yon town hall nan Randolph, ma gentan ba nou plis eksplikasyon de sa, mèsi anpil, so m remèt avèk ou menm Frantz. Yes se sa e nap di tout moun alawonnbadè kèlkeswa kote yap koute a e pran plim nou pran papye paske pase kiki gen yon seri de lis enfòmasyon li pral ba nou pou dat pou vaksen etc e tou genyen m resevwa yon tèks la pase kiki wap tou pwofite di nou si vandredi kap vin la si ke ap genyen manje e jan on abitye fè. E mwen menm konn fè distribisyon lan Brockton. A wa fè nou konnen si sa ap fèt. Vwala. E n ap retounen bak ankò, nou di Adjis Pierre, a ou menm ankò. A wi, nou di Pastè Adjisye mèsi pou mo dankourajman sa yo. E pa bliye, li pran yon ekip pou fè travay la, pou kont pa m m pa t ka fè l. Se paske m gen anpil moun ki sipòte m. Youn nan moun yo se Doktè Ricardo, ki toujou prè pou l ka ede nou, pou nou bati moun yo snacks. E tout pastè yo, lè nou vle fè demand a yo menm, Nou bezwen venn pou nou mennen timoun yo, yo pa janm yo pa janm di m non. Nou di yo mèsi pastè Kiki toujou la ap sipòte nou al ansanm avè nou finansyèman li ban nou tout sipò ke nou bezwen epi lap priye pou nou ankò pou pwoteje nou paske kote nap travay la se yon kote ki trè danjere men Bondye tou kouvri nou nou di nou mèsi pou sa. Alò, Paul, m wè yon nouvèl ke nou kab verifye, ke m ap pataje ansanm avè nou. E, pa twò lontan de sela, South Bay, ki nan Boston, se kote yo te konn mete tout moun ki gen pwoblèm avèk lalwa imigrasyon. Yo te, se la yo te konn mete yo. Apre, yo te ka transfere yo Plymouth oubyen yo te ka voye yo nan Bristol County. M kwè ane dènye, dezan de sela, yo fèmen South Bay. South Bay, kounye a, pa resevwa moun imigrasyon ankò. ou gen pwoblèm imigrasyon, ou pa bon sa ou dwe, oubyen yo voye w plimen, oubyen yo te ka voye w nan Bristol. Enben, jodi a, nan Bristol, Kawolin, ki sitiye egzakteman nan Dartmouth, Massachusetts. E jodi a, dapre sa ke n aprann, gouvènman an deside fèmen Bristol, Kawolin tou, pati detention center a, kote yo te konn mete imigran yo. Lè w vin arete pou imigrasyon, yo te konn voye w la. Bon, gouvènman an deside ap fèmen plas la ansanm avèk yon lòt plas ki nan. ki nan Jòjya, yo twouve ke plas sa yo kon trete moun yo, imigran yo, moun yo ke imigrasyon pa yo, jan yo trete gouvènman an daprè anpil rechèch ki fè, anpil advokesi, anpil moun k ap travay nan zafè imigrasyon, k ap fè advokesi, yo te fè demand la, yo di ke yo pa renmen jan yo trete yo, enben gouvènman an ap deside fèmen pati detention center sa ki te pou imigran. Alò, byenantèdi, se pa tout. Dyèl la kap fèmen men se pati detention pou imigran yo lè ice pwan nou avan yo depòte nou fò nou pase devan yon jij epi pati sa ap fèmen sa vle di ke yap fèmen pati sa sa vle di ke ap rete kounya la nan Massachusetts la byen antandi se Clement avèk lòt kote bon m pa vrèman konnen lòt kote ki pwan yo men kounya la ou menm sa k fèm ba w enfòmasyon sa si w ta gen yon pwoblèm avèk imigrasyon. Met nan tèt ou ke yo ka voye w nenpòt kote atravè Lèzetazini. Ou se federal inmate ke w ye, yo ka voye w Ohio, yo ka voye w Georgia, yo ka voye w Pennsylvania, yo ka voye w Texas. Depi ke se federal inmate ou, yo ka voye w nenpòt kote. Se sa ke nou di jenn timoun yo, granmoun yo k ap tande nou an, depi ou konnen ke e pa paske ou gen yon grenn kat nan men ou, ou panse ou ka fè sa w vle. Menmsi grenn kat la nan men ou, ou fè dezòd, Depi la lwa kontre ou menm ou jure guilty pou yon krim, krim ke ou te konvikte yo ka depote ou. Alò, a bon antandeur, salut, bagay la preju pa mwen sita Massachusetts, espere yo ka voye nenpòt kote a travè les Etats Unis, pwoblèm nan se pou pa ou ke lap ye. Si yo si yo arete ou se paske ou te vini san papye nou ka konprann sa, men si paske ou te gen yon green card wap mache fè dezòd, wap mache bwè, wap kondwi. Asirans ou ekspire Ou pa peye asirans ou Li ekspire w ap kondwi ansanm avè l Yo cancel lisans ou W ap kondwi ansanm avè l Yo arete w W ap mache W ap bat fi W ap abize timoun Tande tande tande tèm yo wi Bat fi epi abize timoun oubyen w ap bat mari w Vèsi vèsa Pase ou gen dwa disipline yon timoun ou pa abize l Men si w abize l tou ou konnen ke ou sijè a depòtasyon depi w pa yon US citizen Alò enfòmasyon sa m te pote pou yo pran anpil prekosyon Pase Imajine w pou gon moun ki nan Masachosèt epi yo ta pran mari w oubyen yon pitit ou, yo avan yo depòte l yo voye l jis Tegzas. Oubyen yo ta voye l jis Ohio. Nou konnen ki sa k koze anpil pwoblèm. Nou konnen si enfòmasyon sa yo se sonde.
Yes, se sa. Pase se pa moun enfòmasyon e nòmal te ap di a vos yeux paske labib di pèp mè pa fòk de konesans. Tande avèk wè se de. Yo di mache yo di.

781 961 60 49 e nap di tou congratulation a tout moun ki gradye manman papa pitit ki kontan e lan mwa sa ke gen anpil moun ki gradye ke nou komanse di Dye fèt selime nou kontan pou ou e Neissa Exilus nou di Jean Baptiste Exilus avèk Diana Exilus congratulation pou pitit nou ki gradye semèn pase a vwala e nou menm ki poko gen timoun nou kap gradye oubyen se lòt ane prepare nou fè fè kè nou kontan ede yo, sipòte yo kòt a kòt, menm lè y ap fè nou fache, men sa yo fè nou fache a, nou fache pou li, se pa timoun non, ou fache pou sa yo fè a, epi kontinye avèk etid yo pou yo kapab, se nou menm sèlman ki ka sipòte yo, pa gen lòt moun ankò. Direktè Fanon? Wi Frantz, nou pwofite okazyon pou nou kongratile Madmwazèl Anne Fevry k ap gradye nan Kriminolojistis. yon dansè prèske entènasyonal, li te nan radyo Tele Solèy, te nan Tele Solèy samdi pase, se tout moun k ap vrèman felisite Manmwazèl Ann. Ann nou swete w siksè paske w ap reprezante nou kòm yon jèn dansez, yon jèn ki ap etidye, nou vrèman fyè e nou kongratile. Pou Gratilou li te Suzette Larose ki yon manman ki fè edikasyon pitit li avèk zong li. Nou vrèman kontan an Suza pou nou felisite Madmwazèl Anne Févry. Vwala se sa.
Anvan nou ant retounen avèk Pastè Kiki, n ap di nou menm ki ta bezwen pran vaksen an. Lan Brockton nou gen Vicente Supermarket nan 689 k ap bay li e lan Vicente a e se le 22. S dimanch 22 a 3 zè pou 7 è nou menm ki ta renmen pran li ap bay se Pfizer yap bay epi yo di si ke ou ta renmen Johnson and Johnson ou kapab mande sa tou paske genyen ni e nimewo telefòn pou nou rele pou nou kapab anrejistre oubyen nou kapab just walk in tou men li ta mye si nou ta rele anvan pou nou kapab anrejistre lan 508 580 71 23.

Wi wi mèsi anpil Frantz nou salye tout zanmi nou yo nou konnen nou tèlman gen anpil nou pa vle site pou nou pa fè jalouzi men nou remèsye yo pou tout sipò ke yo bay ansanm avèk kominote a nou konnen mardi 18 me nou t ap selebre nòmalman nan Randolph se te yon joune de vaksinasyon ke nou te genyen nan New Jerusalem Baptist Church ke n ap remèsye Pastè Kebron epi tout ekip la Doktè Métayer de manyè tèl ke n te ka itilize legliz sa, men n ap fè w konnen ke nou te bay anpil flayè de lendi, dimanch, enben nou te genyen an mwayèn prèske yon douzèn blan ki te vini davans e nan Rendòf e sa ke y ap fè nou konnen ke popilasyon nwa nan Rendòf la, mete tout Ayisyen ladan li, li a 52 pou san, tandike se 26 pou san sèlman nwa ki pran vaksen an. m kwè ke popilasyon blan an nan 40 pousan konsa, men ou genyen prèske 70 pousan blan ki gentan pran vaksen an. Alò, se jis pou kapab wè diferans la ki egziste a. Nou reyèlman, menm si nou ta nan majorite, men se nou menm ki genyen mwens pousantaj de moun ki pran vaksen an, dapre yon town hall ke nou te genyen yè apre yè swa. ansanm avèk Town Hall de Randolph. Nou te selebre drapo a madi avèk Natasha Clerge, Town Councilor at Large Natasha Clerge, ki te fè yon bèl karavàn. Sesi, sa te toujou ogmante fyète nou.
Kòm Ayisyen, nou la toujou, men nou gen anpil travay pou nou fè pou nou ka egzèse deviz ke nou genyen an, asavwa, L'union fait la force. Nou kwè nan kontinye selebre mwa eritaj ayisyen an paske HAU, nou remèsye Wilner avèk Marie, ko-fondatè Gertrude Delswin, e tout manm Bòd la, ki met tèt yo ansanm avèk Immigrant Family Service Institute de Doktè Gabo, Everett Haitian Community Center te monte drapo a madi devan meri Everett City Hall la, avèk tout òganizasyon ki te met tèt yo ansanm pou nou kapab kontinye selebre de nou te la yè du kote de l'Eglise du Nazareen des Amis de la Sagesse paske lè nou fè klinik de vaksinasyon yo nou pa gen klinik nou pa gen vaksinasyon sèlman men nou make sure ke nou konekte kominote avèk tout resous ke yo te kapab gen nan fè konprann ke nan Randolph yo te voye paske 4 reprezantan Department Public Health avèk myself pou nou pou ede konpatriyòt Ayisyen nou yo anwole nan asirans de sante. N ap genyen l ankò se samdi. Samdi ki se 22, selebrasyon ap kontinye paske n ap genyen ankò konsila ayisyen an te vini yè ankò pou ede moun fè paspò, kat didantite. Y ap la avèk nou menm samdi 22 depi 10 zè jiska 4 zè dlaprè midi. N ap genyen osi Boston Medical Center k ap administre pou nou menm yon joune de vaksinasyon. N ap genyen osi reprezantan MassHealth kap la avèk nou menm nenpòt moun gen problèm maself mezanmi dil vini samdi nan legliz de Dye centre vie chrétienne ke doktè Othon et Marie Loude Noël ap dirije 839 Washington street sa nan Dorchester di yo mèt vini la pa gen problèm ditou yap jwenn asistans maself ke w gen rezidans ke w pa gen rezidans leta de Massachusetts ap pèmèt ke w gen aksè avèk asirans de sante asirans dantè ahh vizyon. Trè enpòtan, n ap envite nou pou vini samdi de dizè a katrè e w ap gen yon spesyalis k ap ede w nan kreyasyon de credit repair nan menm samdi a. Alòs, nou rele l yon resous pè ke nou va genyen samdi sa a nan 839 Washington Street nan Dorchester. E ankò sa ke nou di, w ap manje tou wi, paske yo fè nou konnen ke gen manje k ap fèt, Diamond Catering ap la pou l kapab caterer pou nou menm pou n jwenn manje ayisyen pou n manje e sa poko fini non e nòmalman moun ki vini yo alòs nou genyen deja n mande pou yo vini pou nou men avèk 100 premye moun yo y ap jwenn gif kat ke yo genyen ki sòti nan stop and shop y ap voye yo al fè makèt gratis alò nou wè tout opòtinite ki egziste ki genyen se samdi 22 depi 10 è jiska 4 è de lapremidi nan lokal L'Eglise de Dieu, Centre Vie Chretienne ke Doktè Othon et Marie Ludmuel ape dirije. Epi selebrasyon ap kontinye paske Boston Public School ape selebre avèk nou menm. Nap fè w konnen demen 21 an, Frantz nou gen 3 pwogram yon sèl kou, vityèl. Nou gen yon pwogram si se yon housing fair ke li ye, sa vle di ke virtuellement, nou pap rankontre fizikman men virtuellement, ou ka vin nan Housing Fair la e wap an mezi pou kapab nòmalman jwenn enfòmasyon sou kesyon de kòman ou kapab lwe kay, kòman ou kapab jwenn kay leta, kòman ou ka ranpli aplikasyon an, ebyen nap fè w konprann nou genyen sa demen si Dye ve. Men sepandan se virtuel lap fèt, m tap chèche pou m wè si m jwenn pou nou. sit entènèt la, men nou ka rele mwen e m ap fè nou konnen nòmalman ki sit pou n ale pou ke n kapab jwenn enfòmasyon de Mesye Cheveux nan Housing Fair Virtuel ke n ap genyen demen si Dye ve de 5 è jiska 7 è de lapremidi e de ankò a 7 è di swa ankò n ap gen lòt selebrasyon avèk Boston Public School e an menm tan osi ap gen yon art exhibit. Si w vizite HAUinc dat org, paske se la ke nou poste tout evenman k ap genyen yo, HAUinc dat org, w ap jwenn tout enfòmasyon sa yo pou kapab patisipe nan selebrasyon Mwa Eritaj Ayisyen. Frantz, n ap fè w konnen ke nan Randolph, sa trè enpòtan, yo fè nou konnen ke apati de semèn pwochèn la, yo prale nan lekòl elemantè, yo pral nan high school yo, puiske nou genyen Pfizer a ki disponib pou laj de 12 an e plis.

Pou w kapab pran vaksen an, w ap peze 1 pou w ka anrejistre. Men sepandan, pou nou menm, samdi a, ou ka rele 617 749 69 47, 617 749 69 47. M toujou di sa, si genyen gift card ke y ap bay, se moun ki mete non yo avan nan lis la, se yo k ap jwenn gift card la. Sa vle di ke tout moun ki vin aprè, si genyen, w a jwenn.

nan Dorchester. Ey pastè kiki si yon moun paka deplase eske gen transpòtasyon yo ka vin ba moun nan vaksen an lakay li. Nou a nou travay si e nan rendwòf pa gen pwoblèm ditou si moun nan se nan rendwòf l abite sèlman trè enpòtan menm telefòn sa kem bay la lap rele e lap peze nimewo 2 yap vin chèche l ekstansyon 2 781 961 09 24 ekstansyon 2 e yap vin chèche li yap asire

Ok vwala e m pa konnen si Adius avèk Doktè Phaneau gen kesyon sou sa. Bon natirèlman nou. Bon pa vrèman gen kesyon non. Alo? Yes. Alo sa m t ap di pastè Kiki menm jan l ap fè nan tout legliz yo kòm se mwa me a se mwa eritaj ayisyen konsa madi an ki te 18 me devan Sitwon nan Brompton nou te monte drapo ayisyen an tou avèk anpil fyète Malgre nou pat ka gen anpil moun akoz de covid 19 lan, men majistra Pierre Solivan te la pou l te bay yon citation a òganizatè sa yo pou fè rekonèt jou sa 18 me ofisyèlman rekonèt pou ka selebre drapo ayisyen li te fèt devan City Hall nan Boston e nou te la kòm temwen pou nou te asiste a gran evènman sa yo. N ap pwofite di tou tankou depi a tout moun yo k ap gradye tout jèn timoun yo Felisitasyon a yo menm congratulations e nap di paran yo piske anpil jèn yo pap tande cho a nan moman sa men nap di paran yo ankouraje timoun yo lè yo fini high school pou yo pa panse se la fen pou yo kontinye al lekòl anpil fwa yo panse aprè high school la yo pa bezwen fè anyen ankò al travay nap fè yo konnen ke aprè high school la ou ka jwenn yon ti djòb nan mekdano ou ka jwenn yon ti djòb nan burger king men ou pap jwenn yon gwo djòb vrèman Ou gen dwa gen yon kolèj de vre ou pa jwenn yon Bondye pou ka bezwen an. Ankouraje yo, menm si se nan community college wal pran klas, kontinye, kontinye, kontinye ale, paske high school la pa reprezante anyen kounya la nan moman sa sof si se sèlman sa ke w fè. Nou aplodi yo tout, paske gen anpil paran ki ta renmen pitit yo ap gradye high school men ki pa gen chans la pou kèlkeswa rezon an. timoun nan pa ta rive gradye, nou di bon nap priye pou Bondye ka ba timoun sa yo yon second chance. Kelkeswa rezon ki fè timoun nan pat gradye a toujou gen di di timoun nan ka apwan, ankouraje l fè sa. Ankouraje fè sa paske lap ede l kanmenm nan futur son fason lè w pa la pou pa kite timoun nan nan mizè, ou pa ta renmen menm job ou tap fè nan faktori an, ou tap travay di epi w wè se menm timoun sa ki vin akonpaye w nan faktori an oubyen ki ta ranplase w nan faktori an kote wap travay nan nèsrium nan, men si ta gen pou ranplase w nan nèsrium nan. ke l ranplase w tanke yon nurse manager oubyen yon LPN oubyen yon AN. Se sa m te ka di. Epi n ap pwofite di pitit gason m tou felisitasyon k ap gradye ane sa nan high school, ke Bondye ka beni l e k ap kontinye ale de lavan, e a tout lòt moun k ap ankouraje jèn yo pou fè sa ki bon. E ou menm si w granmoun tou, ou pa t gentan fè sa, pran w diri diri. Li pa janm two ta pou byen fè. Pasteur Kiki bon travay, nou la n ap sipòte w, nou ka travay ansanm, paske ansanm ansanm nou ka fè anpil mèvèy. Si yon moun ta bezwen rele nou kounya la, si gen kesyon, rele nou nan 7 81 961 89 30 oubyen 7 81 961 60 49 nap koute Jeunesse Contre la Drogue.
Pastè Kiki. Bon yon bagay m te vle ajoute Frantz, m te kwè m te pataje enfòmasyon sa a deja. An se ki konsène nou menm ki te rantre, Ayisyen ki te rantre sou pwogram HFRP ke nou menm Ayisyen nou ba l yon lòt non, nou rele l pwogram Obama a, Nou te rantre, alò yo te pèmèt nou vin tann viza rezidans la pa bò isi, e kounye a la covid 19 vin rantre la, kote ke gen anpil moun ki pat gen chans fè sa n ta rele ajisteman de stati pandan ke yo te sou pwovizyon ki rele powol la, son pwovizyon imanitè ke li ye, yo te ba yo l pou 3 zan, men pandan 3 zan sa pou yo te aplike pou rezidans pèmanant. Lè a te rive, aplikasyon an ale. Pandan aplikasyon an ale, powol ke yo te ba yo a, otorizasyon an, vini ekspire. Se sa ki enpòtan. E sesi genyen ki gentan aplike, yo achi, yo voye aplikasyon an bak ba yo paske yo di yo pa elijib. Genyen menm ki resevwa lèt depòtasyon. Le poukwa? Se paske powol ke yo te ba nou an, li ekspire. Il sifi ke nou ranpli yon fòm ki rele I-131 pou ke nou kapab mande renouvèlman powol za a. Se lòske nou fin jwenn renouvèlman an, nou ka soumèt aplikasyon pour ajustement de statut. M ap pale avèk konpatriyòt ayisyen ki te rantre vin tann viza rezidans yo nan peyi Etazini, paske te gen yon pwogram depi 2017 ke n te lite anpil pou li menm, ki rele Haitian Family Reunification Parole Program, ki te pèmèt ke moun nan rantre pa bò isit, pouvi ke ta bon viza ki disponib pou li menm, map pale rezidans de 3 zan, li pa bezwen tann an Ayiti, yo te pèmèt ke yo vini. Yo fè nou konnen gen anpil 16 mil, 13 mil moun ki antre la dan li, men gen anpil a koz de kovid la ki pa gen tan ajiste stati yo. So kounye a sa yo gen pou yo fè, se ke yo bezwen renouvle pawol la e pi pou yo kapab pèmèt ke yo pran, yo an mezi lè yo fin renouvle li, yo kapab nòmalman soumèt aplikasyon pou ajisteman. Alò, se konsa sitiyasyon an prezante, nou di l konsa. Lòt aspè ki genyen, se pou nou menm k ap aplike pou la premyè fwa, k ap fè demand pou kat dotorizasyon baze sou azil. Trèzenpòtan, pou la premyè fwa, baze sou azil. Nou konnen dekrè ki te antre ke prezidan an te pran depi 25 out 2020 la toujou an vigè, si ke ou pa manb de yon lòt òganizasyon k ap defann dwa imigran, ebyen menm si ou achemine aplikasyon an bay imigrasyon, ou oblije tann 1 an, m ap pale yon moun k ap aplike pou la premyè fwa pou kat travay baze sou azil, si ou pa manb yon òganizasyon ki rele ASAP, ASAP, sa Asylum Seekers. Advocacy Program, si w pa manb òganizasyon sa a, ebyen yo pap trete dosye a pou ou, ou oblije tann 1 an avan pou w kapab genyen yon kat de travay. Men si w se manb òganizasyon m di w ki rele ASAP la, make al nan Google, make ASAP, epi n ap wè l monte pou nou menm Asylum Seekers Advocacy Program, Becoming a Member, make sure di w se yon manb Tru Alliance Center, paske nou gen prè de 50 konpatriyòt deja ke nou anwole, ou pa peye 5 kòb tande byen trè enpòtan pou ka anwole nan asap, e lè w rele biwo nou ou rankontre avèk nou, nou pa chaje w pou sa tou, trè enpòtan pou si w pa kapab anwole nou ka ede w anwole men nap di w tann 2 semèn paske nou tèlman okipe ape nan vaksen klinik nan 2 semèn kap vini la a pati de premyè semèn mwad jwen Se lè sa w kapab rele pou yon randevou pou ke nou ka ede w anwole nan òganizasyon ki rele asap ki reprezante tout aplikan pou azil pou kapab ankouraje gouvènman an oubyen fòse gouvènman an menm pou yo kapab trete dosye sa yo sitou moun k ap aplike pou la premyè fwa nan 90 jou. Sa byen malere m gen moun ki pase kote nou ki di yo te voye aplikasyon ale moun ki te fè papye a pou yo pa t di yo sa e vwala ke yo retoune aplikasyon an pou yo menm. Ebyen, gen soulajman, gen remèd, il suffit ke nou anrole avèk asa. Lòt bagay ki genyen pou m eseye fè nou konnen o nivo di migrasyon, jiska prezan, n ap fè konnen ke gen anpil pwomès ki fèt. Nou gen, gen moun ki rele m ki di gen yon lòt moun ki di l pote lajan ba li, li pral ap, li pral fè l aplike nan pwogram Biden nan. Se premye bagay m tande. Gon lòt moun ki dil li mèt vini yo pral fèl aplike nan tps alò mezanmi banm tou diw pwogram nou prezan pwojè de lwa ke prezidan Biden te pale nan inogirasyon an trè enpòtan li poko menm gen deba k fèt sou li sa vle di ke w paka aplike sou li se yon pwomès ki rete anlè a li poko desann anba trè enpòtan poko gen oken deba k fèt sou li. Now, pou kesyon de tps la, trè enpòtan, tps li rete an vigè, se akoz de plizyè pwosè jidisyè ki drese kont administrasyon an ki fè tps rete an vigè toujou. Tps ayisyen an nou toujou genyen l la jisko 4 oktòb 2021, poko gen anyen ki di sou sa. N ap priye Bondye, nou di deja, genyen yon pwojè de lwa ki deja pase nan chanm dè depite a ki rele The American Dream and Promise Act, ki dwe bay rezidans pèmanan a tout moun ki gen tps, a tout DACA e ki genyen pwovizyon osi pou moun ki travay nan jaden. Ebyen n ap fè w konnen depi l te fin pase Kongrè a, Chanm Depite a, li rete la. M kwè ke l rive nan Sena a wi. Yo ouvri yon tiwa, yo klete tiwa a. So m ta espere ke yo pa voye kle a jete. Pou yo ka al dèyè kle a pou yo pran l, pou yo ouvri li e pou yo ke yo kapab delibere sou li menm pou ke nòmalman konpatriyòt nou gen tps yo, daka yo, moun k ap travay nan jaden ka gen aksè avèk rezidans pèmanan. Pou kounye a, an tèm de pwovizyon sou imigrasyon, tande byen, pwovizyon de lwa ki kapab ede moun chanje stati ou, yon bagay jeneral, si n vle rele l yon amnisti, poko pa gen sa kounye a la ditou. Trè enpòtan. So pran prekosyon, pa bay moun lajan, e si n te gen nenpòt pwosesis, nenpòt dosye, kontinye avèk dosye ke n genyen an, paske yon moun ka gen nenpòt 6, 7, 8 dosye nan imigrasyon, se sa k rive a tèm nan, pi fasil, se li menm ke w pran. So pa gen pwoblèm ditou, ka genyen miltiple dosye ki drese nan imigrasyon, se konsa ke l ye. M fè nou konnen sa gen 400 òganizasyon ki deja voye yon lèt bay administrasyon an pou redezinye Ayiti pou tps, gen 69 depite ki deja voye yon lèt bay depatman Holand Securite, ki mande pou yo deziye Ayiti ankò pou seku pou tps ebyen nou poko gen rezilta sou li paske jiska prezan map pale avèk ou la m kwè ke e Adius te trè klè avèk li menm an tèm de enfò anfòsman sou kesyon de lwa imigrasyon li kontinye yap anfòse l semèn sa ankò gon lòt avyon ki ale Ayiti ankò trè enpòtan chak semèn sou tout moun ke yo te kenbe li yo te kenbe yo deja. Genyen opòtinite, genyen ki lage, paske gen anpil ki pase bò kote m nan la a ke n ap akonpaye. Men gen anpil tou, nòmalman ke yo te kenbe nan prizon, chak semèn yo depòte anpe al ann Ayiti. Nou menm, nou leve vwa nou kont sa deja, nou rankontre avèk plizyè depite sou aspè sa a, senatè sou aspè sa a, pou n pale, pou yo kapab sispann ekspilse Ayisyen yo nan Ayiti, paske Ayiti pa an mezi. pou resevwa oken moun kounye a, se sa k fè n mande pou yo redeziye Ayiti pou yon lòt tps. Men ou panse vwa e enfòmasyon sa w pale avèk depite yo ou panse mesaj la ap pase pou l rive pou yo sispann fè sa paske yo kontinye ap voye moun ale paske jan w di a nou pa ka resevwa oken moun an Ayiti.
Wi wi nou te pale deja ansanm avèk Congressman McGovern, nou genyen pou nou fè yon rankont avèk Madam Clark. Madam Clark, se li menm ki Congresswoman nan zòn Everett Medford, ou konnen, non pa Everett non, Medford Malden, e se li menm ki vini apre Speaker of the House Nancy Pelosi, Katherine Clark. Nou bezwen yon rankont avèk li pou nou ka pale de sa. Nou gentan pale ansanm avèk. Senatè Elizabeth Warren, Senatè Markey, Congresswoman Ayanna Pressley, tout lòt Congresswoman pa bò isi yo, Congresswoman Lynch, ki deja voye lèt, paske yo menm yo deja nòmalman fè pati de manb delegasyon ki voye lèt ale, ki mande pou yo ka redeziye Ayiti. e pou ameriken kapab chanje polisi l tou anvè Ayiti pou ka stope tout enjistis, krim, abi, kidnapin k ap fèt an Ayiti la e kòm ou wè yè madi a la te gen yon gwo mach Washington ki te fèt ki te mande pou ameriken ede ayisyen pa bò isi ede ayisyen an Ayiti nou sur e sèten n ap kontinye demach yo jiskaske Bondye pèmèt ke yo reponn avèk nòmalman rekèt e demand ke nou fè yo. Adies.
Wi wi wi mwen la reponn. Yes ou te gen kesyon. M tap poze pastè Kiki yon kesyon m tap mande l eske lè moun nan aplike pou esap la oubyen asap la jan l rele l lan eske moun nan pa oblije ret tann 6 mwa oubyen eske lap override desizyon ke yo te pran an alò nou konnen nan premye tan e te 6 mwa Trump te vin chanje l a 1 an pou moun ki nan ajan politik yo eske asap la go over desizyon sa yo pou ba moun nan pèmi travay la nan 3 mwa epi dezyèman eske desyèm kesyon map poze eske pa gon sòt de abi ladan tou lè ke moun yo te vini nan pwogram Haitian Reunification Act la. epi yo pa gentan voye aplikasyon an ale akoz de covid la kounye a yo mete yo sou depòtasyon eske pat ka gen advocacy ki fèt pou sa paske gen anpil moun se pa tankou sa w di se pa fòt yo alò nou di moun yo eskize nou jodi a si yo ta wè show a pou yon lòt kounye men pèp la bezwen enfòme nan tout sans la alò nou konnen gen le jenès kont la dwòg men nou konnen fò paran yo tou ka konnen sa kap pase yon pwen de vi imigrasyon pastè Kiki. Mèsi anpil Adieu sa nou kesyon an trè klè konsènan Assad. ASAP se yon gwoup oswa yon òganizasyon ki deja file yon pwosè jidisyè kont gouvèneman an ki nou kapab di li stope enplemantasyon de regilasyon ki te antre an vigè depi 25 out dènye. Jan w di l la pratikman ke sa nou ta kapab di li surmonte te sipase tout enplemantasyon règleman sa a ki te pran ane pase a, epi moun nan devni manb asap, kòm ou di l trè byen, olye de nan 150 jou, moun nan kapab aplike pou kat travay li e l ap jwenn li nòmalman nan tan rekò. Dayè, yo pèmèt ke yo mande se 30 jou, òganizasyon an mande se 30 jou pou gouvènman an pran pou ke l kapab trete dosye sa yo. Si w pa bezwen tann 1 an ankò, men tout moun ki pa manb asap, trè enpòtan, moun sa a se aprè 1 an ke y ap trete dosye kat travay li a pouvi ke li aplike sou pou kat travay la baze sou azil politik. E lòt aspè ke asap bay osi, menm lè moun nan ap renouvle, lè w ap renouvle, dan le pase, avan 25 out, ou pa t bezwen peye 85 dola frè anprent la, ou te peye sèlman 410 dola pou kat la. Men sepandan, akoz de regilasyon ki rantre an vigè la, menm lè w ap renouvle, fò w kapab achemine 85 dola anprent la. Men si w devni manb asap, ou p ap peye 85 dola pou anprent la. Se pou m reponn premyè kesyon an. Dezyèm kesyon an, kòm ou di a, se yon abi ke li ye. Nou te gen yon reyinyon, mwen kwè se te lemwa de davril dènye, ansanm avèk uscis, avèk plizyè òganizasyon, kote ke m te pote sijè sa a devan yo. La a, jodi a, nou gen Mira Coalition k ap travay sou li menm an tèm d'advocacy, te rankontre ansanm avèk yo ankò, ki mande ke pou yo renouvle pou moun yo parole sa a ki ekspire a. Paske ou konnen, pou renouvle parole la, se aplikasyon sa a pou fè a, se 575 dola ke l koute e nou mande pou ke yo kapab waive, bay moun yo yon waiver, elimine pou yo menm kou sa a pouvi ke moun yo fè demand de renouvèlman. Men sepandan, kòm nou konnen ke gen anpil dekrè trè enpòtan ke prezidan, ke ansyen prezidan te pran ki antre an vigè, le fèt ke moun sa yo parole la ekspire, yo vin tonbe sa n ta rele sou lejid de ilegalite, se ke yo pa, yo kòm se moun ki pa ilegal, sa fè ke yo voye lèt depòtasyon ba yo. Men gen anpil travay k ap fèt, gen anpil k ap fèt sou sa pou ka anpeche ke yo nòmalman achemine lèt depòtasyon ba yo menm pou yo ka ranfòse li. Men se ede y ap ede moun sa yo pou yo kapab renouvle powol ke yo genyen an. E si yon moun ap tande m la, te gen yon moun ki te antre sou HFAP, li pa t gen tan fè ajisteman de stati, Pawòl ke w genyen yo te ba w pou twa zan, msye sèten kat travay yo deja ekspire. Piske kat travay yo deja ekspire, fò yo renouvle, e meyè fason w kapab fè l, se renouvle pou renouvle pawòl la davantaj avan pou w kapab renouvle kat travay la. Mèsi. Adiyos. Vwala se sa e n ap di nenpòt moun ki ta renmen rele radyo a kounye a pou poze paseke ki kesyon e nou menm si w ap poze kesyon sou jenès kont ladwòg ou stil ka poze kesyon nenpòt kesyon nou la pou ou e nou gen yon kòlè sou ling nan. Nadia, Alo, bonswa, Jenès kont ladwòg. Kòman w ye? Trè byen, trè byen, trè byen. Wi, yon kesyon m t ap mande pastè, pastè Kiki. Vazi, m.
Wi, mwen gen yon moun mwen ki li t ale nan entèvyou, li bon nan entèvyou a, kounye a lè y ale pou yo voye green card la ba li, yo di l te gen depòtasyon.
E pase kit yo tande kesyon an.
Apeprè kapab se menm sitiyasyon sa a, paske si la mwen konnen plizyè moun ki pran kontak avèk nou deja kote ke nou achemine yo bay ajans legal ke nou gen konnèksyon avèk yo menm pou ede moun yo renouvle powol la. e lè sa a pou yo kapab resoumèt aplikasyon pou ajisteman an. Li ka mande moun sa a pou l pase nan biwo a avèk lèt sa a ke l resevwa a, baze sou sa, pou n kapab gade l epi n ka konekte l avèk yon ajans legal pou akonpaye l. Vwala, se sa. N ap di kòlè a mèsi e si gen lòt kesyon, si w pa gen lòt kesyon, e n ap pran lòt moun.

Se kèk fwa pwoblèm nan tcheke pastè Kiki pase pastè Kiki son life sevè li la nan kominote a lap veye e li sèman travay avèk tout òganizasyon legal yo m panse ke nou dwe priye pou pastè Kiki pou Bondye pwoteje l paske se yon vrèman sèvitè Bondye ki kap sove vi e kap ede kominote l. Vwala se sa. Eeuh pastè Kiki ankò a ou menm m konnen gen anpil enfòmasyon e nap di tou moun ki ki over weight moun ki bezwen fè dayèt ki santi yo twò gwo pa bliye rele nimewo sa 617 275 1502 617 275 1502 ou menm ki santi w twò gwo Men somè ap rive sou nou, nou pa gen kot pou nou mete sou nou kò, ou pa ka kouvri vant, ou pa ka kouvri ankenn kò, ebyen rele mwen lan 617 275 1502 pou kapab achte youn lan pwogram ke nou genyen la yo. Ok vwala. E Frantz.
Yes.
M te vle ajoute nan sa nou ta di a, paske pa bliye kounya la lekòl pral fèmen trè pwochènman ak anpil senyò. ki nan high school yo, yo deja gen vakans, gen nan osi nan prom, e pou prom yap prepare pou yo ale. Mm-hmm. Nap mande paran yo pale a ti moun yo ki pral nan prom yo paske anpil fwa se lè sa gen anpil dega ki fèt, se lè yo fè anpil eksperyans, gen anpil nan yo ki kondwi, ki bwè, ki gen anpil aksidan. Si w ka depoze ti moun nan, al depoze l. Si w pa fè l kredi ase pou l ta kondwi pou l ale. Paske lè tout jèn ansanm, Gen anpil bagay ki ka rive. Si w pa gen mwayen pou w ta pran yon Uber oubyen yon limouzin pou timoun nan, fè sakrifis la, al depoze l, al chèche l paske se yon moman de selebrasyon li ye pou jèn yo. Yo pral go crazy epi se lè sa a anpil bagay pase. Se sa ke n ap di paran yo pou trè veyatif nan jou sa yo, konnen kòman jèn yo pral sòti pou al nan sa ki rele prom nan. Se yon bèl pwogram li ye pou jèn yo pou al gradye nan high school, men li ka trè danjre tou. anpil move bagay ka pase nou pa ta renmen pandan ke yap selebre a pou ka viktim. Trè enpòtan. E lè jèn yo fin gradye yo pral an vakans e gen nan yo ki pa gen anyen ki pral fè, ankouraje yo chèche yon ti travay pou yo fè. Trè enpòtan pou nou kenbe yo okipe paske si nou pa kenbe yo bizi, yo pral kenbe nou menm bizi de yon gwe. Fò nou trè veyatif, pa di timoun nan fini, li pa pral lekòl nan vakans, li ka fè sa l vle, tout kote l nan pak lap hangout, Ok, it's ok pou ti e pou jeune ka hang out. It's ok pou yo gen fun. Men se koman yap genyen l, ak kiyes ke lap gen fun sa e ak lè yo soti kote lale. Ou konprann? Tout bagay sa yo trè trè trè enpòtan mezanmi. Pa bliye yo sot fè 1 an chita andan kay la la nan covid 19 yo pat ka pran lari menm jan. They gonna go crazy now paske yo koumanse leve anpil bagay ki te genyen, anpil kouvrefe koumanse leve, anpil biznis ap ouvè. Je anpil pak ap ouvè tou, anpil lanmè, anpil beach ap ouvè. Nou pral travay mezanmi a bon antandè. Salut paran yo fò nou trè veyatif. Espesyalman nan beach yo gen anpil timoun ki pa konn naje e yap montre lòt ke yo kapab fèl epi se konsa t ka gen ki ka koze gwo dega. Paran yo veye zye sou timoun yo menm lè ke nou pa la, pale avèk yo anvan yo deplase. Definitivman paske yo pral bwè anpil, yo pral fimen, yo pral fè eksperyans nan moman sa yo. Mezanmi, se nou gen se nou gen mayi nan solèy, se nou pou siveye lapli. Avan kabrit la sòti, an nou prese an nou an nou gen tan fèmen baryè a.
E san ti di a nou gon SOS k ap lanse, nou gon panse espesyal pou Doktè Wody Joseph ki gen yon travay l ap fè pou jèn yo. Paske gen anpil jèn timoun ki kòmanse enskri paske pou somè kay la Doktè Wody ap cheke travay pou yo. moun ki sot lekòl, timoun ki sot lekòl 17, 18 tan, 16 tan, 17, 18 tan, gen yon lis deja ki gen anpil moun ki gentan rele, m panse ka kontinye rele paske Doktè Roody m an kontak ansanm avè l, l ap chaje travay pou jèn nou yo paske se travay sa ki lè sòt la dòmi yo fè. E nou panse ke gen anpil moun tou paske jodi a m rann omaj a ou, Ady, Doktè Ricardo, tout staff la paske k ap di chèf polis la avèk ekip li, Kòmanse nan evenman pou jis li fini, yo wè e son gwo mèvèy. Yap di kilè nap fon bagay konsa ankò paske yo konnen ke se jwe nou tap jwe donk nou panse ke franchiz la se jwèt a ou, jwèt a li, Dòktè Ricardo tout ti staf la byen ke bay yo yon kou men nou panse ke nou o sèvis kominote ayisyèn nan.
Voilà se sa e pastè kiki mwen kwè ke petèt ou ka konnen ou konn doktè Eustache e Ginette Felix nou di kondoleyans avèk Ginette Felix ke pitit li ki apèn mouri e yap fè antèman an samdi 22 me lan lan eglise Baptiste church ki lan 2 21 church street ki lan Kenton. Se la ke l ap fèt. Oubyen nou kapab rele nimewo sa a, se 781 344 28 04, si nou ta vle rele pou nou di kondoleyans a fanmi Ginette Felix avèk Doktè Eustache. Yes. Wi, n ap di kondoleyans avèk Doktè Eustache, Ginette. Nou konnen se yon moman ki penib, men nou si e sèten Se Bdye sèl ki kapab konble vid ke pitit sa a kite e ap ba yo kouraj paske yo pap janm kapab bliye sitou yon pitit ke yo fè sitiyasyon difisil nap kenbe yo nan priyè nou pou ke Bondye kapab kontinye ba yo fòs e kouraj piske lè nou rive mèsi anpil mèt Phanor mèsi Adius mèsi Frantz. pou yon pwogram konsa ke n te genyen, n ap ankouraje paran yo pale a timoun yo, menm si ke nou wè ke, kòm Adius di, anpil restriksyon ap leve, peyi a pral reouvri kounye a la nan kèlke semèn k ap vini la, kèlke jou menm ke pral ouvri. Alò, n ap mande pran prekosyon paske covid 19 toujou egziste. Seryezman konsidere pran vaksen kont covid 19 la, epi kontinye pwoteje tèt ou ak moun ou renmen yo, mete mask, pratike distans sosyal, evite gwoup yo. Très important. Vaksen covid 19 la se li menm ki sèl pwoteksyon ke nou kapab pran e sitou kounye a la de laj de 12 an ou kapab pran paske vaksen an gratis pou tout moun ou pa bezwen gen rezidans, ou pa bezwen gen asirans très important, nenpòt moun elijib pou pran vaksen an e nap fè w konprann ke pral gen yon lè k pral rive la m konnen nou bezwen al Ayiti yap mande nou pou nou bay yon sètifika ke nou te pran vaksen an fò nou bay yon kat kanmenm pou nou pran li. E si e pa sa, ou pral peye nan èpòt la ou nan 200 dola pou fè yon tès, kounye a la li gratis. Alò m ta ankouraje w pran vaksen an. E sa k fè lè nou fè vaksen an nou vin yon bann lòt resous, Frantz, nou di samdi 22, depi dizè di maten jiska katrè, n ap genyen Boston Medical Center k ap bay vaksen an, nou genyen konsila ayisyen an k ap la k ap ede moun avèk papye ke yo bezwen, nou genyen Maself k ap ede moun anwole

Epi Doktè Ricardo nou salye tout moun e a la pwochèn. Salye Yanick, Carline, Nadia Gay a la pwochèn. Mèsi a la pwochèn babay.
Se mwen menm ki konnen kisa Bondye fè pou mwen. Ou branche sou Radio Télé Planète Konpa 89 pwen 3 FM e 105 pwen 3 FM du kote de Brockton. Hi Mister Konpa se mwen menm ti Zion pa bliye di fanatik yo ale sou YouTube tape Carolina Marius mèsi MESI wi video pou ka gade dènye video klip Carolina ki fèk parèt bèl bagay nèt se tankou yon fim ke li ye wi wap kontan anpil